Jis mwen kontan aswè pou m kapab fè ti pale avèk nou. E nou kapab um, ouvri bib nou nan Ezayi 55. E, um, Jis nou pap preche men jis nap fè lekti sa pou ou e l pran sans yo avèk atansyon pou kapab konprann li. Bondye beni nou. Amen.
Pou li premye vèsè a pou nou, li di nou, Vini non, nou tout ki swaf dlo, men dlo. Vini non, nou tout ki pa gen lajan, nou mèt vini achte manje pou nou manje. Nou pa bezwen lajan. Achte diven ak lòt ak lèt pou nou bwe. Nou pa bezwen peye. Poukisa n ap depanse lajan achte manje ki pa ka fè anyen pou nou? Poukisa n ap depanse lajan travay pou nou bay pou bagay ki pa ka plen vant nou? Si nou si nou koute byen sa m ap di nou la a, n a manje sa ki pi bon nan plas n a pran plezi nou nan manje bon kalite manje. Louvri zòrèy nou vin jwenn mwen. Koute byen sa m ap di nou, n a jwenn lavi. M ap siyen yon kontra ak nou pou tout tan. M ap ban nou benedisyon mwen. mwen te pwomèt David. Gade mwen te fè l chèf pou l te kòmande nasyon yo. Mwen fè l sèvi l temwen, fè l sèvi m temwen nan mitan yo. Gade, ou pral rele nasyon yo pou yo pa kont, pou yo pa konnen nasyon ki pa t konnen ou yo pral kouri vin jwenn ou. Se mwen menm Senyè a, Bondye ou la, Bondye apa pèp Izrayèl la, k ap fè sa rive konsa, paske m ap leve ou anlè. Bondye beni nou.
Jodi a, Labib demontre nou ke nou mwen menm avèk ou, nou pa bezwen tiye tèt nou ni pou lajan, e si nou swaf dlo, li di, Vin jwenn mwen. Li di pi devan, ou pral manje manje ki plis konsekan. Bondye beni nou. Li di ou pral manje manje ki plis konsekan. Reflechi ou menm jodi a. Ki manje ki plis konsekan? Ki sa ki plis konsekan nan lavi ou? Li di w mèt manje ou pa bezwen peye. Bondye beni nou. Aswa a, Labib deklare nou trè klè, Mwen menm avèk ou, nou pa gen okenn obligasyon pou n ap tiye tèt nou pou n genyen lajan. Jezi Kris aprann nou pa tiye tèt nou pou okenn bagay sa yo. Li di louvri zòrèy nou pou n kapab koute byen tout sa Senyè a ap di a, paske se Jezi Kris menm k ap pale moman sa a. Li di, E si nou suiv li, si nou koute l byen, e si nou fè travay nou byen, li di, li pral fè pase yon kontra avèk mwen menm avèk ou, kontra ke li te pase ansanm avèk David la. Bondye beni nou. Waww! Li pral leve w anlè, li pral fè tout pèp ki pa t konnen w yo, ki t ap imilye w yo, tout moun ki t ap imilye w yo, ki t ap pase w nan betiz yo, li di l pral fè moun sa yo leve w anlè, paske li pral lage benedisyon sou ou. Mwen menm avèk ou jodi a, an n louvri kè nou, an n louvri zòrèy nou pou n kapab pran pozisyon nou kont Satan, pou nou kapab kouri vin jwenn Bondye. Paske si nou pa vin jwenn Bondye nou an, nou kapab pèdi lavi nou. Men Jezi Kris di nou, N ap jwenn diven, n ap jwenn manje pou nou manje a kantite. Jodi a, ann pa kouri dèyè sa nou de vle genyen sou tè sa a, men ann kouri pou nou konnen ki kote nou pral depoze nanm nou pi devan. Pou n kontinye vèsè 6 la di, li di tounen vin jwenn, tounen vin jwenn Senyè a pandan nou ka jwenn li an. Lapriyè nan pye l La priyè nan pye l pandan li tou pre nou an. Jodi a mwen m avèk ou se pou nou tounen vin jwenn Senyè a, pou nou kite move zak nou t ap mennen an, pou nou kite move chemen nou t ap pase ladan an, kote pye nou t ap vide nan falèz yo, kote zye nou t ap fiske ki pa t dwe fiske a, pawòl bouch nou t ap pale ke li pa t dwe pale a. pou nou kapab jwenn Senyè a pandan li tou pre nou an. Senyè a tou pre nou minit sa a. Paske gon lè mwen m avèk ou nou pral chache Senyè a nou pap jwenn li. Nou pral dèyè l nou pap ka jwenn li. N ap bay di Senyè, Senyè, l ap bay di èske li pa rekonèt nou. Li twò ta.
Li twò ta pou mwen menm avèk ou. Men jodi a, pandan li toupre nou an, ann jwenn li. Paske gon lè, Labib di nou sa trè klè, n ap chèche l, nou pap jwenn li. Men pandan nou jwenn Senyè a, ann avanse bò kote l. Vèsè 7 la di w, Se pou mechan an kite move chemen y ap suiv la. Se pou malveyan an wete move lide k ap travay nan tèt li yo. Se pou yo tounen vin jwenn Senyè a ki va genyen pitye pou yo, se pou yo tounen vin jwenn Bondye nou an, paske l ap padone tout sa yo fè. Li di se pou malveyan yo, se pou mechan yo kite Sa yo tap swiv ki yè dè tèt yo a yap swiv la? Se pou malveyan yo kite move lide ki dè tèt yo a, move panse yap fè pou yo tiye ti inosan yo, pou yo detwi lavi inosan yo pou yo kapab jwenn Senyè a, Bondye ap padone yo. Paske mesi ou y ou remechan rete nan menm pozisyon an, Lap jwenn sa ki rele lamò pap janm fini. Men Bondye di lap padone yo se pou yo kite move lide ki dè tèt yo a. Poul kapab padone yo. Paske Senyè a tou prèt poul reponn nou, poul resevwa nou minit sa a, paskel pa vle nou pèdi. Senyè ap pran anpil pasyans pou nou. Men mwen menm avèk ou nou nan rebèl toujou. Nou pa vle konprann pawòl Bondye a. Vèsè 8 la di, Lide pa m pa menm ak lide pa nou. Chemen pa nou pa menm ak chemen pa m. Se Senyè a menm ki di sa. Mwen menm avèk ou jodi a, lide ki dwe nan tèt mwen menm avèk ou, li pa dwe menm lide payen an genyen nan tèt li, lide mechan an genyen nan tèt li pou l fè sa ki mal. Men mwen menm avèk ou, nou dwe gen yon desizyon, yon fèm asirans ke Jezi Kris ale l ap retounen vin chèche nou. Men se pa yon desizyon ke pou nou fè sa ki rele mechanste. Paske Jezi Kris aprann nou, li di l ale l ap vin retounen nou, l ap vin chèche nou. Se sa l di nou wi. Paske lide ki nan kè mechan an se ki t ap maltrete Kris la, ki t ap imilye Kris la, ki t ap imilye David la, Se pa yo menm ki te nan tèt David, se pa li menm ki te nan tèt Senyè a. Vèsè 9, Menm jan syèl la byen lwen anwo latè, se konsa lide pa m byen lwen anwo. Lide pa nou, chemen pa byen, Chemen pa m byen lwen chemen pa nou. Se konsa wi, lide pa mwen m avèk ou se pou l fiske nan syèl la dirèkteman. Se pou nou aprann pou nou kapab swiv, kòm m te ka di w sa, pou nou swib, swiv chemen Kris la mete devan nou an. Pase lide pa m pa menm ansanm avèk lide mechan an. Zye m fiske anwo anwo nan syèl la. Vèsè 10 la, li di, Gade, lapli ak lawouze soti nan syèl la. Yo pa, yo pa tounen kote yo te soti a san yo pa wouze latè, san yo pa fè do n. San yo pa fè plant yo pouse. Pou bay kitivatè yo grenn pou yo simen ak manje pou yo manje. Lapli tonbe, li pap tounen san l pa fè yon efè sou tè a. Menmke si w pa t gen rekòt, menm zèb yo ap leve Menm zèb yo ap fre e jou lawouze tonbe enmi yo pap tounen san yo pa fè sa yo te vin fè a. Reflechi mwenm avèk ou kisa nou vin fè sou tè a. Reflechi byen kisa nou gen pou n fè. Eske nou pa dwe chache disip Kris yo? Eske nou pa dwe chache sa ki pèdi yo? Paske ede konfisyon pa nou se pou n ale kote Senyè a ye. Si nou gen plan pou n ale kot Senyè a e nou gen pou n ap chèche men nou pa gen pou n ap jete, Bondye beni w. Lespri pa m pa sou tè sa a. Vèsè 11 Konsa tou, pou pawòl ki soti nan bouch mwen, li pap tounen vin li pap tounen vin jwenn mwen san li pa fè sa l te vle fè a, san li pa fè tout sa mwen te voye l fè a. Se konsa tou pawòl nan bouch mwen m avèk ou, Si se pa pou yo derasinen fè kout lang sou lòt, men pawòl ki sot nan bouch nou, li dwe yon limyè, li dwe yon klète pou klere payen yo. Men se pa pou l fè efè, pou l fè payen an santi l pa nan wout li, li pa nan tèm li. Se sa wi Labib aprann nou wi. Pawòl ki te soti nan bouch Kris la, li pa prale pou l vo lage l, pou l pa, pou l tounen vin avè l, pou l pa fè sa l gen pou l fè a. Se konsa tou mwen m avèk ou. Bouch nou dwe yon bouch ki konsakre pou pale pou Bondye. Se pa bouch ni pou fè tripotay. Paske, bouch nou se yon bouch ki ta dwe beni. Lè n priye pou maladi, yo ta dwe geri. Se pa paske nou gade se nou gade tout sa nou fè se bagay mal. Men non, ann konsakre nou pou n kapab fè pawòl Bondye a mache. Vèsè 12, Li di n a kite lavil Babilòn ak kè kontan. Yo menm, nou tou, nou nou tounen lakay nou ak kè poze, gwo mòn yo ak ti mòn yo va pran chante. pou nou sitèlman yo kontan. Tout pyebwa yo nan plenn yo va bat bwavo pou nou. Li di lè sa a, Minm pyebwa yo va bat bwavo dèske yo kontan. Alelouya! Paske sa nou di yo, pawòl yo, yo konsekan. Yo konsekan pou yo, yo santi l fè efè nan lavi yo. Men se pa yon pawòl ki pou fè lè ou vire pou y ap kritike ou. Labib di nou bagay, li di, Malè a moun ki kòz y ap pale pawòl mwen an mal. Mwen menm avèk ou jodi a, se pou nou gen yon bouch pirifye, konsakre, lè n priye pou maladi, pou yo geri. Vèsè 13 pou fini.

Yon remak k ap la pou toutan. Yon siy pèsonn p ap ka detwi. Pawòl ki soti nan bouch mwen m avèk ou, li dwe soti pou yon lwanj pou nou. Paske Senyè a, pawòl Senyè a, te sèvi yon lwanj pou tout pyebwa yo, li te sèvi yon lwanj pou tout pèp li a. Jodi a mwen menm avèk ou, mwen ka di ou, dapre Jak 3, ann kontwole bouch nou. Ann kontwole lespri nou. Ann kite Bondye dirije lavi nou pou nou genyen lavi ki p ap janm fini an. Si nou pa kite Sentespri dirije lavi nou, n ap jwenn lamò ki p ap janm fini an. Men si n kite Sentespri dirije lavi nou, n ap jwenn sa ki rele lavi ki p ap janm fini. Ke Bondye beni nou. Amen!